Mezanmi m finn ap granmoun wi timoun demen pral fèm 26 ans mezanmi m prèske manyen trantèn mwen video jodi a ap vrèman spesyal it's a little message to my younger self zanmi bere m wi ou te vle yon pwofesè ou te yon pwofesè pou pakèt lane men pitit bagay la te difisil paske moun yo abize w yo fè mechanste avè w kounye a w chanje wal lekòl la wi pitit. Ou fini lekòl la e ou devni yon estetisyèn medikal e ou gen yon pakèt moun kòmsi ki trust ou avèk po yo wi pitit! Bravo bee! Yon lòt bagay k ap fè w vrèman sezi se ke pakèt moun ke w te ansanm avèk yo, yo pa zanmi w ditou ankò pitit! M byen kontan ke ou vin valorize tèt ou e ou pa kite nenpòte ki bò kote w. Yon lòt bagay, m konnen w ap desu men you didn't make it on YouTube. YouTube la pat pou ou cheri men guess what, TikTok la se pou ou e Instagram nan kòmanse pou ou tou so bravo ma chérie, bravo, bravo. Yon lòt bagay k ap fè w byen sezi se ke tu as trouvé l'amour de ta vie ma chérie. Tu avec lui pou preske setan mentnan et tu vas te marye oh my God Bere humm ou sezi wi ou sezi. Yon lòt bagay ke wap byen sezi se ke ti dam ke w te fè 10 ans w pat pale avèl la pou okenn rezon an ou zanmi avèl ankò wi pitit. Yon lòt bagay ma chérie kap fè w byen tris se ke m konnen m te konn toujou di w sa men se pa paske moun nan gen menm san avè w pou w rele l fanmi men gen anpil fanmi w pa pale avè yo ankò non sè m ou vrèman pa pale avè yo ankò and guess what non sèlman ke tu es le black sheep de ta famille men tu es le star de ta famille. Humm Enben nap kontinye avèk bon bagay yo ma chérie tu as ton appartement et tu as ta voiture waww je sais que tu es tellement contente parce que ou te vrèman vle sa pitit ou te vrèman vrèman vle sa em fière de ou wi bagay yo te vrèman difisil bagay la Pat fasil lavi a pat fasil pou ou ditou e jiska prezan li vrèman difisil men ou on ti jan kòmanse wè ki bo gad. On lòt bagay ki tèlman cool tou ou gen on konpagnie avèk mariw who woulda thought right so m vrèman fyèw de moun ke ou devenu an e ou kontinye ap chanje chak jou moun ou te ye nan high school nan elementary Nan belosco se pa moun sa ou ye ankò cheri e gen anpil moun ki pa kontan de sa paske yo pa ka abize ou ankò but ou vin kòmanse valorize tèt ou ma cheri. Yon bagay trè enteresan ke ou kòmanse ap fè e ou prèske rive se ke ou pèdi pwa, ou pèdi pwa ma cheri e non sèlman ou pèdi pwa ou motive e ou motive yon pakèt lòt fanm renmen tèt yo nan chak etap e osi Vle pèdi pwa tou so you that girl. Bon bagay ma cherie ou toujou renmen ti mekòp ou sa pa gen manti ladann ou pa twò renmen chante ankò men ou chante lè ou vle lè ou santi ou anvi chante paske m konnen ou te pran pòz Ana Montana ou ou te tout ap met perik ap danse devan kamera men se pa se pa chemen sa nou te pran o final cheri. E yon lòt ti mesaj bagay ke ou te vle rezoud la ou rezoud li ok moun sa pa nan vi w ankò. E yon lòt bagay ankò, ou just antoure tèt ou avèk moun ke ou renmen e ki renmen w tou, ou sispann kòmsi bay lanmou a moun ki pa merite l, e m tèlman fyè de ou. Yon lòt bagay ke ou genyen lakay ou se ke ou si tèlman motive. Pwoblèm lavi a fè w ale pi di. Bagay ki ka sanse frape w atè a, lè sa ou pran plis motivasyon pou ale pi lwen. Premye lòt bagay ke w fè Bere se ke ou pa chanje kè w akoz de moun ki mechan, men ou devni yon ti kal plis aware de moun ki bò kote w yo and that's even better. Menm nan video sa nou wè de ti bagay ki aplike a ou menm or ou santi ke w ap ede your younger self, the person that you're becoming today, tou pran moman sa bay tèt ou yon pat on the back because you doing that. Sa se ton mesaj to my younger self.